Bonswa bonswa zanmi entènot kijan nou ye sa kap fèt Jodi a mwen pase pou mwen kapab pote nou pote yon bèl ti videyo pou nou ki chaje leson ladan li e ki gen yon istwa ki trè trè enteresan ou wè nan lavi pa janm bat pou ki pou onèt devan moun epi dèyè do moun ou pa onèt e istwa ki pral pase nan videyo sa se kisa li ye vwala se yon patwon ki gen yon antrepriz men ki ap chèchè yon moun onèt pou l mete nan antrepriz la. Jan nou kapab gade la, e gen yon premye dam, e devan antrepriz la li ye la wi, tou pre a. Li degize l an pòv k ap mande, li mete yon pankat bò kote l, kote ke l ap mande èd pou l kapab achte medikaman. Pandan se tan ke l te gen yon pati lajan kote l la, l gen yon pati lajan an monnen, e l genyen an papye tou. Premye dam nan pase, ki sa l fè? Li pran kòb la, li vire l ale. Alòske, li se youn nan moun ki postile pou ale fè entèvyou pou l kapab jwenn djòb sa. Dezyèm moun nan pase, li fè menm jan. Pral vini yon twazyèm mesye, se te yon fi avèk de gason. E, eleman wè mesye atè a ki mande èd e l wè lajan li atè a, ki sa l fè? Li leve li, li di, Se pa ensekirite ditou non kote w mete lajan sa a. lap pi bon si w retire kòb sa a ou gade l, ou mete l nan bous ou, yon kote kèlkonk, paske kote ou mete l la, li pa bon. Epi l foure men nan pòch li. Kòm wap ou an nesesite kòb pou achte medikaman, m pa gen gwo non, men sa a se avèk tout kè m mwen ba ou l. Gade pou n wè sa patwon an fè, li leve tèt li, li gade moun nan. Li souke tèt li. Sa vle di moun sa a, deja se moun ki pase nan prèv ke pral pase mesye dam yo. Ok, Lè yo rive, vwala ke dam ki pral fè entèvyou ansanm avèk yo a degize l tou an moun k ap netwaye. De premye mesyedam yo pase yo imilye dam nan. Twazyèm eleman, menm twazyèm eleman ki te fè bon jès la, ki sa l fè? Li salye dam nan avèk anpil jantiyès e epi lè dam nan rantre, li di, Yon sèl moun ki bon. An wòlonko toujou, sa pa kanpe la, pral gen plis. Kounyela menm dam nan ki kontinye ap ap teste 3 mesye dam yo, kisal fè? Li di yo ke pou yo deplase kote yo ye a, li pral voye yo nan yon lòt sal. Ok. Dabò l gentan eksplike yo kisal pral fè ansanm avèk yo e kisa yap chèche, ki pèlfil moun e ki pwofil moun ke yap chèche. Kounyea l ouvri pòt la, talè konsa l pral rele yo nan yon lòt sal kote ki gen manje, E, byen antandi, m pa konnen si manje a se pou yo l te dedye. Men, tout sa fè pati de prèv ke patwon an t ap fè a. Suiv pou nou wè, pa kote yo chita, kòman y ap ri malere a, y ap di li pa gen nivo, sa l vin fè la a, o, ki sa w vin fè la a nan mitan nou la a? Dabò w pa menm gen nivo menm pou la a. Y ap, y ap ri sou li. Kounye la menm, e li la, trankil, sa l vin fè se li l vin regle. Kounye a dam nan deplase yo, dam nan di, suiv mwen. Li deplase ansanm avèk yo, yo pral rantre nan yon sal kote ki gen manje. Sèl bagay mwen pa ka di w si manje a si l te destine a yo menm, men yo rantre, de mesye dam yo kòmanse manje. Vwala ke Tyelema rete byen trankil, l ap gade. Fò n wè, li poko mete men l nan anyen. Pandansetan de mesye dam yo ap divèti yo. Kounyela menm, patwon an vin antre anndan ki te degize l an pòv la, Antrel rantre dam nan bouche nenl dam nan ap rele di komanl gen move odè epi kisal pran pòz li vin fèl vin mande yon bagay poul manje wap swiv eleman nan mitan an li pran yon ponyen e mpaka diw kisal ye si se dous oubyen si se sèl li voyel nan figil aloske ti eleman ki saj la te fè bon aksyon nan komansan video a li pran yon bagay bali byen ranje li metel nan yon napkin li bali Si ta rete konn ta ka di yon pate. Lap manje. Lale, ok. Kounye la menm, e preuve la preske fini wi. Moun yo gentan fin jwenn moun yo bezwen an. Ok, kounye la menm. Vwala ke dam nan vini, dam ki responsab entèvyou a. Li poze yo kesyon. Kounye a de yo menm. E l di yo, moun ki pase preuve la, se li menm yap pran pou job la. E kounye a la menm mande yo, men eske M pral poze yon kesyon la chak moun ou pral reponn selon tèt ou. Eske ou panse ou se yon bòn pèsòn? Pase se yon moun de konfyans y ap chèche. A, dam nan kouri reponn, a wi, e wi mwen si kwè nan tèt mwen paske mwen etidye, m fè plizyè fakilte, sa vle di m se yon moun fòme e m kalifye pou djòb la. Lè yo mande dezyèm eleman an, li di, Wi, m se yon etidyan dabò, m gen papye, m gen konbyen diplòm nan men m, wi m kalifye. Twazyèm ti eleman an di, Bon, e mwen menm, m pa yon, m pa yon bon moun. Dabò m pa t menm te rive konn paran m, menm se kòm m se yon moun k ap bat dlo pou m fè bè. Okontrè, lavi ban m yon dezyèm chans, m travay pou m peye fakilte m. Sa vle di m pa t gen moun pou ede m. La a jiskaprezan, sa vle di li, li imilye l. Tipo, li pa imilye l kòmsi m ta di w se yon fatra non, men li pa monte tèt li nan jan lòt yo gentan t ap bat lestomak yo ke yo bon yo bon. Kounye la men patwon an rive. Lè patwon an rive, ki sa l fè? Li kòmanse pale ansanm avèk yo. Kounye a li di yo, Èske ou menm ou pa kalifye? Moun mwen bezwen an se pa ou menm li ye. Ou sonje? Sonje tèl lè, lè m te kouche, ke m te pran pòz mwen m t ap mande a kisa w te fè, ou te pase ou te pran kòb ke m te gen an ou te mete yon ti monnen. Alòske ou pran kòb ban m m t ap mande èd. Ou menm ankò, ou te fè menm jan. La nou de a nou gentan pa kalifye pou travay sa. Ok, sa vle di tout moun gen santans yo nan men yo epi l di yo, la pòt est ouverte. Kounye a l di dezyèm prèv ankò. Lè nou te rantre la, dam ki t ap fè menaj la, nou te imilye l. Se kòmsi l pa t yon moun. Nou pase sou li kòmsi de ryen netè. Poutan, dam nan se youn nan moun ki fè pati, se bra dwat patwon an. Ok? Gade, menm sa dezyèm eleman an fè. Li menm choute bale a nan men dam nan. Ala se pa twa kap eksplike yo ki aksyon yo te fè anvan an. Konya le twazyèm ti eleman an vini, li salye dam nan, li bay lamen. Dam nan pa vle, dam nan di a menm sa, li pa ka sa. Li di non, se kesyon de travay, pa gen pwoblèm. Li salye l. Epi, li chita. Konya sa se pa twa kap ba yo santans yo, sa yo te fè, erè yo te komèt wi pou l montre yo ke yo menm se pa moun yo bezwen, yo pa kalifye pou travay pa l. Epi l ale. Lè l rive, li di patwon an konsa, Ok wi, se poko fini non. Kounye a nan, li di patwon an konsa, yon sèl moun ki pase. Li souke tèt li. Li vin rapòte kòman sa te pase anndan. Li antre kounye a. Patwon an raple yo toujou, Lè m te rantre la a, m te mande yon bagay pou m te manje. Nou sonje jan nou te fè l? Se yon sèl moun ki te ban m a manje. Ok? Dam nan te tèlman imilye m, t ap trete m de moun ki gen odè, sa vle di moun ki pa ka sou moun, odè miyè m pa ka sou moun. Li al raple chak ak yo sa yo te fè. Tout moun sezi. Tout moun men nan bouch. Men èske nou konnen malgre tou sa, moun ki onèt la, moun ki enb la, moun ki saj la, an depi de tou, li pa janm vle wè tout pou kont li. Lè patwon an fin relate yo tout sa ke yo te komèt, tout erè ke yo te fè, e sa l te fè a, li te fè li Jis se pou l te ka teste moun li bezwen an, l ap chèche moun li bezwen an. Ebyen nou konn sa k pase nan lavi. Toujou bat pou kenbe onètete w, kit lajounen, kit lannuit. Paske gen yon erè w fè, li pa ka repare. Wi ou ka jwenn, lavi ka ba w yon dezyèm chans, men sa ap toutan rete nan panse w, sa w te fè a, imilyasyon w te pran. Lè patwon an di nou, nou mèt pran deyò pou nou, pran pòt pou nou. Se paske pou ti bagay, nou bat nou pèdi yon travay ke nou kapab rapòte plis, plis, plis, plis, plis ke ti monnen sa a ke nou al fè gribas pou li a. Poutan patwon an se onètete l t ap chèche. E toujou bat pou onèt. Malgre sela, li pa fè kè l di. Kisa l fè?